21 03 mete maryaj sa nan fich ou la maten an la ou sipoze gen maryaj sa nan fich ou maten an la ki se 7 mars 2026 la tande byen 21 03 m pral baw nan ki tiraj pou plis plezi maryaj sa mete like sou video sa pataje video avèk yon pwòch ou ok mete like sou video sa pataje video avèk yon pwòch ou ann efèt avan m ale pi lwen E ou menm ki fèk ap fè konesans avèk nou, m pa ka pa envite w abòne paske la a si w ap chache bon jan pwobabilite ebyen ou nan bon bò a la a. Yè a bòlèt lan li mal mennen nou e sa k fè m di l mal mennen nou nou te gen 35 ke nou te frape ladan l nan maten so yo retounen avèk 53 nan aswè epi pa la swit nou te genyen e 27 ki te alo ni fèt moun ki te nan live e jòja yo m te di m te bay 2 boul m te bay 58 e m te di moun yo al reveye 27 ankò donk 27 ki te tonbe ki fè dezyèm lo so nou pa vrèman apresye sa donk bòlèt la ki pa ba nou bon jan nan dènye tan sa yo la mwen m renmen lè m frape plis ou mwen nou ka fòse aksepte premye lo a ou konprann men aprè sa se 3 chif maryaj, 4 chif, 5 chif, se la yo nou alèz paske la m gentan konnen si m frape, ou konprann, m gentan konnen m fè yon bon bagay, fanatik yo fè yon bon bagay. Epi sa m pa renmen an, e jan bòlèt lan ye la a, l ap fasil kòm si an di pa egzanp si m frape la, l ap fasil pou yon moun an di pa egzanp si si si bòlèt la nan nan nan fè dezyèm twazyèm lo, so gen yon moun ki ka petèt dekouraje. Li di a pou m fè yon poze. Donk tou kòm gen anpil moun lè nou live k ap di k ap pran yon brek e li enpòtan si ou pran twòp frap nan bòlèt la li enpòtan pou w pran yon rekil ok. Antouka fanatik yo e si nou Etazini ok nou menm ki Etazini ki bezwen fè fich nou ebyen nou bezwen enfòmasyon de kòman nou kapab fè sa ekri nan plis 1 3 29 2 36 31 49, Ekri JC pou nou kapab genyen plis enfòmasyon de kòman nou kapab fè sa. E si w an Ayiti, ou bezwen jwe bòlèt, nou gen 2 aplikasyon ki disponib pou ou. Nou gen Avantaj Pa'm, nou gen Boul Dife Loto. Si ou poko gen aplikasyon sa yo, mwen envite ou al telechaje yo nan Play Store, e pou Avantaj Pa'm nan w'ap jwenn li sou App Store, si ou gen iPhone ou kapab genyen l. Ebyen, telechaje aplikasyon an epi enskri sou li.

La nwit lan tight nan menm la, nwit lan rèd rèd nan menm, premye grenn boul nou pral kenbe mwen la fanatik yo se 0 3 ok 0 3, mete like sou video sa guys pataje video a, m oblije bou yon ti yon ti energy drink paske bagay yo pa bon tande byen tande byen guys 0 3 0 3. Se premye grenn boul nou pral kenbe pou mwen la. Humm. Zero twa, lojikman palan li ta sipoze parèt nan Nouyòk. Li ta sipoze parèt nan Nouyòk. Paske.

Oubyen l tonbe nan Georgia. Antouka, nou pral veye pou nou wè kisa k ap di, kisa k ap fèt fanatik yo. Men li plis pou Nouyòk. Li plis pou Nouyòk. Ok? Nan pral mete kichòy sou li pou mwen nan Nouyòk. Dezyèm grenn boul nou pral kenbe pou mwen la fanatik yo. E nap pran nan boule tounèl maten an. Nap pran nan boule tounèl e banm byen gade pou m wè eske gen posibilite boule pete. Non. Pa gen posibilite boule pete. Pa gen posibilite boule pete. An efè, nap pran nan boule tounèl. Boule tounèl ke nap pran nan nan maten an la se 73. E mwen wè tout kondisyon retounen e reyini, ok, pou 73 ta retounen maten an la. Tout kondisyon yo reyini pou 73 ta retounen maten an la ok ebyen la fanatik yo 73 li tonbe twò konplè map di nou byen premyèman si nou pran revè 27 ki se 72 pa bliye 27 repete si nou pran revè

27 repete. Menan, lè nou prale nan Jòjya, n ap wè nou genyen 48 98. Alòske, nan lign boule ale boule la, e m lage dokiman sa pou nou nan Whatsapp la, moun ki gen dokiman sa n ap wè sa m ap di an, nou gen 23 73 48 98. An gwo, nou te kapab di oke se sèlman 23 ki rete pou vini, men yo p ap pote bouye sou 23 yo pral dèyè 73 ankò.

Si nou fè plis 2 sou 35 l ap bay 37. Humm. Lè nou pran revè 83 ki se 38, nou fè mwens 1 an l ap bay 37. So guys, m panse s on boul ki vrèman pwisan maten an la. Mete bagay sou 37, 73 pou mwen. Men l plis 73 paske yo gentan bay 73 deja. Yo bay 73 deja. E mete bagay sou 73 pou mwen. Ok? So guys, e wè la, se sa m pral di nou la. M bay si gen yon bagay la. Se sa ki degoutan. Wè la, m ap batay yon dòmi la, yon dòmi tèt chaje. Melanje a tout yon fatig. E pou wè, demen maten, bòlèt la pral leve pou l ap regle afè pa l. Pou l ap ba w dezyèm oubyen twazyèm lo, oubyen w pa fè anyen ditou. Sa, li afekte m. Sa afekte m. Ou konprann? Se sa k fè ou wè chak tan ou wè m pran frap nan bòlèt la, m pran rekil epi m redouble efò a. Baton! Wè la a, maten an la zanmi m, fò n tape nèg yo zanmi m. Evè Jan! 73 ou dwe mete l nan fich ou. Gade, nou wè l kanpe avèk 21 mwen la kòm twazyèm boul n ap gen la. Maten m ap pote kat boul pou nou. Ak presizyon nan ki tiraj pou nou jwe yo. Aranje nou la maten la zanmim. Map bat lestomak mwen poum wè nèg yo pa tounen avèk 37 73. Mete bagay sou li. Se sak pase. Depiw wè boul la twò pwisan, dayè li gentan fè yon premye lo deja. Nèg yo gon grenn bagay yo ka fè avèl. Men kisa yo ka fè avèl. Nèg yo Nèg yo Nèg yo Yo ka ba nou Yo ka ba nou twazyèm lo Ou byen l fè 2 kabès, ou byen l pa tonbe ditou. Mh. Yo ka fè nou sa. Yo ka fè nou sa. Se kòm si se yon piblisite m ap fè pou monstè gratis la a. Mh. Se kòm si se yon piblisite m ap fè pou yo gratis la a wi. Men l pa mal non. Lè w konn Nido goumen avèk, goumen avèk fatig yo. Mh. Li pa mal. Antouka. Wa degajew monstè Wa degajew Uhmm Pwomosyon sa pap gratis non Mesye Ever Jean ranje kò nou la pase Map konsome pwodwi a e degaje nou E byen la fanatik yo 21 son boul Pou nal kenbe pou mwen la Nan tou le 3 tiraj yo 48 potel 4 plus 8 li bay.

Wouyy mete bagay pou mwen sou 56 sou 65 nou wè nou gade nou wè banm di nou bagay 4 boul sa m pote pou nou la se 4 boul ki ta sipoze asiste tiraj m pa pote anyen la k pou ta ret atè la jodi a la m pa pote anyen k pou ta ret atè la.

Moun nan batay jodi an la. Mete like sou video sa, pataje video a si w pot ko fè l, epi pa bliye non, si w ta bezwen jwe mwens boul e jwenn boul la avèk presizyon nan ki tiraj pou w jwe yo, w ap ekri m nan plis 1 809 205 70 83. Much love pou nou guys, n ap kwaze nan live rezilta pita.